E se emisyon sa ki ap mete an limyè yon ansanm danaliz. Pèmèt ke nou remèsye nou tout, nou remèsye ekip reyalizatris lan, nou remèsye Paul Léel ki se mèt a bò, nou remèsye Marcia Moïse, nou remèsye osi Wideline ki avèk nou la,

sou kriz ensekirite ki ap gangrene sosyete ayisyèn nan. Yon kriz, byen antandi, ki genyen marenn, ki genyen parenn, ki gen manman, ki gen papa, anpil nan yo se ayisyen kòm ekzekitan, men les vrais commanditaires sont toujours dans l'ombre, on se demande, on se pose cette question, qui sont les vrais bénéficiaires de cette crise qui ravage?

Pa bliye like, pa bliye envite lòt moun tou vini swiv kanal Première Media TV al emisyon Tout Pawòl. A cette émission nous parlons toutes paroles. Toutes les paroles sont bonnes à dire et à parler. Parler d'ici, d'Haïti, parler de ce qui se passe à l'extérieur du pays, c'est notre devoir.

ap anpire. Gen anpil moun nan sitiyasyon sa a pa konnen ki lè e ki kote sa kapab kanpe. Kèlkeswa sektè ki an Ayiti, moun ki nan sektè ekonomik, moun ki nan sektè inivèsite, moun ki nan sektè sekirite, la je parle de la police, je parle de l'armée, Les ekolye, menm les enfants du kinder, zanfan ki son deja au premier pas de leur apprentissage scolaire, yo menm tou y ap poze kesyon. Pa enkyete w si w wè gon timoun ki genyen 5 an, Ki poze w kesyon, ki di w manmi, papi, ki kote nou prale? Pa enkyete w si w gen yon timoun ki di w, sitou ki ap viv nan kapital la, li di w manman, papa chak jou m konnen m pral mouri. Poukisa? Paske sitiyasyon ki la a li gen marenn, li gen parenn, li gen manman, li gen papa, pwobableman se sèl ayisyen ki pa konnen. Semèn sa a, zanmi oditè, zanmi entènot, sitiyasyon gang nan vin plis entansifye nan sètèn zòn nan kapital la. Pwobableman nou pral gade, ki sa ki kapab alabaz entansifikasyon aksyon gang yo nan kapital la? Rete la wi, nap vini. Pa bliye, apre entwodiksyon de dwòn kamikaz nan batay lapolis ap fè pou kapab kwape gang yo oubyen pou reprann sèten teritwa ki te pèdi nan men gang yo, ou di mwens tantativ pou reprann teritwa yo nan men gang yo, li sanble vini susite plis kolè lakay gang yo. Paske nou te wè sou rezo sosyo yo, te genyen de zimaj e menm de ti courte video ki tap tounen an boucle, kote nan peryòd kanaval la, lapolis te fè yon entèvansyon patikilyèman nan QG Izo, 5 secondes, Izo te menm rive blese pa bal. Yo pa bay bilan vrèman konbyen moun ki mouri, men se te entwodiksyon de dron kamikaz. Dron kamikaz yo vin pèmèt ke lapolis genyen yon lòt zouti dentèvansyon ot ke lè blende e le char pou yo kapab entèveni kont bandi, men dronn kamikaz yo te sanble kòmanse bay rezilta. Je di byen sanble, paske genyen de pwen dentèwogasyon si la volonte veritab ki ta anime otorite polisyè e militè pou yo ta bay rezilta vi ke aksyon y ap mennen yo pa souvan depann de yo, l depann de moun ki sou tèt yo, Sa nou rele Ho Kòmandman yo. Entansifikasyon aksyon bandi yo, sitou ki regwoupe nan yon koalisyon ki rele Viv Ansanm, ki gen nan tèt li yon mesye yo rele Barbecue de son vrè non Jimmy Cherizier, e anndan Viv Ansanm lan, genyen de bandi trè redoutab, ki vrèman konstitye yon rezo mafya e ki pa sèlman kontante yo nan tue moun, yo fè kidnapping, yo anleve moun. Ilè bouy ke se menm rezo y ap pratike de trafik ògàn e de trafik imen. E li pa yon sekrè pou pèsòn ke rezo sa a, yo denonse l nan trafik ilisit de pwodui stipefyan. Dwòg, pa egzanp. Ebyen, lapolis kwè ke batay l ap mennen an kòmanse gen anpil eko nan lopinyon, bandi yo tou, Yo chanje estrateji. Kounye a, sa nou bezwen konnen, kit se de zòn tankou Kriswa, Kafou Fèy, Avni Kristòf, Kafou Ayewopò antwot, e nan de zòn tankou e, e, e, e. Lòt zòn kenskof kote bandi yo ap fè dè ekzaksyon, bandi yo pap janm rete san ke yo pa voye mesaj tou nan lopinyon. Paske batay ki gen la, c'est une bataille d'opinion, ki prendra le dessus dans l'opinion. Est-ce qu'on va laisser l'espace de l'opinion à la police?

M pa konn konbyen pousan vrèman kantite teritwa ki rete ki pa pèdi, men kantite a trè minim pa rapò avèk aksyon bandi yo. E ou gen enpresyon ke aksyon bandi yo fè plis eko ke aksyon lapolis ap mennen. Pa egzanp, apaw de zòn sa yo nou sot site la, Nap wè a chak fwa ke pa egzanp bandi yo fè yon entèvansyon yo swat boule, piye patikilyèman lè yo pran yon materyèl lapolis tankou yon cha blende ou wè ki pwopagann yo fè avèl sou rezo sosyo yo. Alò ke lapolis Sètènman lapolis ap toujou gon konpòteman ki plis moral ke lè bandi. Nou pa ka mande lapolis pou l gen menm pratik avèk bandi yo, men tou nou kwè ke lapolis lan bezwen plis prezan nan lopinyon pa rapò avèk operasyon l ap mennen yo. Poukisa? Premye bagay lan nou di l. Se le fè ke gen yon batay popilasyon an panse ke l pèdi. Popilasyon an pèdi konfyans anndan enstitisyon polisyè la. Popilasyon an pèdi konfyans nan pawòl otorite yo ap di. Popilasyon an asosye menm otorite yo avèk aksyon bandi yo ap mennen. E menm de kestyon popilasyon an poze tèt li pou l mande eske se vre operasyon lapolis di l ap mennen pou l chase bandi yo, eske se yon volonte oubyen se yon tè y ap, se tè y ap voye nan zye yo? Eske on jette de la poudre aux yeux de la population faisant croire que nou pral atakle bandi yo poutan se bandi yo yo menm ki ap mennen des aksyon. E bandi yo nan aksyon pa yo pa egzanp, yo voye mesaj ki klè, ou wè yo gen des sib byen espesifik ke yo yo sible. Bon, banm di w, kisa pa egzanp yon radyo, yon stasyon de radyo genyen avèk yon bandi pou deside mete dife ladan l? Dayè, nou voye senpati nou bay stasyondradio sa yo, kit li te Karayib youn nan pli ansyèn stasyondradio nan zafè tele vizyon oubyen nan tafè e kominikasyon ann Ayiti, pase pa Radyo Melodi ki vandalize e Radyo Tele Pliryèl, nou konstate ke sitiyasyon an. li chak fwa ke bandi yo frape li fè plis peur o sen de la popilasyon ke se si la polis ki tap fè operasyon. M pa konn si nou gade, si nou swiv a travè rezo sosyo yo, paske jodi an rezo sosyo yo se de veritab vektè de veyikil kap veyikile enfòmasyon e yo ale vit, yo ale rapid, yo atenn anpil moun. Mesaj lè yo voye yo ki atenn rezo sosyo yo Yo fè plis eko ke se si lapolis k ap frape. Lè w boule lokal radyo Karayib, s on gwo mesaj wi ou voye bay. Atake radyo, se di ke on è prè a atake tout moun, tout medya ki

Nou tounen nan dezyèm pati emisyon an, paske nou tap gade aksyon bandi yo, nap gade kisa otorite yo ap fè atravè kò de fòs de lòd yo patikilyèman lapolis avèk patisipasyon kèlke fwa de lame. pou kapab eseye redone konfyans a la popilasyon pa rapò avèk ansanm aksyon ke nou ta dwe mennen pou nou deloje bandi yo, arete sa nou kapab arete, fiziye sa ki ka mouri, sètènman pral gen ki pral afwonte la polis, e sa rive plizyè fwa, kèk fwa la polis pèdi kèk moun, men bandi yo pa janm di konbyen moun yo pèdi.

Pa kouche sou lo sou lorye li, sou zorye li pou lap kite bandi yo lese faire. Lapolis fè aksyon byen ke anpil moun jije aksyon lapolis yo inefikas. Je ne suis pas un expert en sécurité pou di bon les actions de la police sont vraiment inefficaces men nou kapab evalye aksyon yo poze yo. Pa egzanp entwodiksyon dronn kamikaz yo anpil moun estime ke lapolis Pa dwe ap sèlman tape yon zòn avèk de twa dwòn, aprè de twa jou yo pa fè ankenn operasyon ankò. Nou estime ke lapolis dwe entansifye operasyon yo nan de zòn kle. Kèk zòn kle pa egzanp lapolis ta dwe entansifye operasyon l yo e san pran souf pou pa bay bandi yo repi pou yo reflechi, pou yo reevalye estrateji yo paske yo gen anpil moun ki gen strateji ki al jwenn yo. Nou sonje nan epòk lè prizon an te kraze an, gen anpil nèg, gen nèg se de polisye yo te ye, gen de nèg se de ansyen asasen ke yo te ye, ki te genyen yon maniman fasil de zam, genyen de nèg se de kriminèl notwa, genyen se de depòte ki te soti dèzetazini damerik ke yo. yo vin enplike dan des aksyon malonèt e kriminèl an Ayiti, yo mete yo nan prizon. Donk, nou ta ka di moun yo akeri yon sètèn ekspètiz ki al gwosi ran dè bandi. Nan mòd operasyon lapolis ap mennen kounye a, fòk lojik la, fòk strateji an, se dè zòn sible epi nou kraze zòn sa yo nèt. Pa egzanp, pandan wikenn nan, yo anonse ke lapolis fè entèvansyon nan Vilaj de Dye. Anpil moun ta bat bravo pou sa. Men malgre tou genyen de dout wi sou sa kap sikile sou rezo sosyo yo pa rapò avèk sa lapolis fè kòm entèvansyon. Ou pa tande pa egzanp

d'avoir un minimum de confiance nan institution sa ke yo rele la police, c'est que li genyen enfomasyon yo en temps et lieu. Ou wè gen yon ansanm de moun kap kouri gide vilaj kom kwa se te de moun ki pat gen anyen pou yo wè avèk bandi. M konnen sa m di an la pral gen de moun ki pral misinterprete l. Anndan katye sa yo, li ekstrèmman difisil wi pou jèn moun k ap viv anndan sa yo pa t de konivans avèk bandi. Ekstrèmman difisil. Paske li pa yon sekrè pou pèsonn, lè bandi a pran yon katye, li di moun yo ann viv ansanm, li itilize moun yo an kòm boukliye imen, de moun yo viv apati de sa bandi yo ranmase nan men moun nan lari an. E anpil nan moun sa yo defwa konn sèvi antèn pou bandi yo. Kit li fanm, kit li gason, kit li ti moun, kit li gran moun. E sou rade se dènye tan, tranj daj ti moun kap pote zam, tranj daj ti moun ki gen zam nan men yo, ou yo arme de fòs, ou de gre, de gre ou de fòs, paran yo admèt sa, paran yo koupab, yo koup. yo konplis o menm titre ke lè bandi. Lè operasyon de la polis sètènman l pa, li pa vize pou atake operasyon ou byen popilasyon sivil lan, nou dakò sa. Men tou, nou dakò ke lè moun yo ap soti, si efektivman ap soti anndan an, ta dwe genyen, de post de fouy sistematik sou moun sa yo. Paske yo konn a ki sa ap soti. E pi, dezyèm bagay, si la polis fè entèvansyon an dan, efektivman, nan vilaj de Diyo, ou byen, nan nenpòt lòt kote, ki se fyèf bandi, Fò yo kominike bilan. Mwen menm ki jounalis, youn nan bagay k ap mete m an konfyans, pa egzanp, si lapolis fè yon entèvansyon, se le bilan. E li t ap yon bilan ki bokou plis satisfezan si dan se bilan lapolis ta di li atenn youn nan majò jon oubyen chèf gwoup gang sa yo. Kòman pou lapolis entèveni pa egzanp anndan yon zòn yo rele Vilaj de Dye epi tou pa gen nouvèl sou Izo? Kòman pou lapolis pa egzanp ta fè yon entèvansyon pa egzanp anndan yon zòn yo rele Kanaran ou pa gen nouvèl sou Jeff? Ou ta fè l sou Kwadèboukè ou pa gen ankenn nouvèl sou Lanmò San Jou? Ensi de swit. E se sa yo

ki estime ke otorite yo pa gen dwa ap itilize dron pou atake bandi. Bon, mwen m tap poze yon kesyon, si otorite yo pa gen dwa fè sa, nou rale an tèm an giz dagiman E chat ki egziste, ki garanti dwa, ki a garanti lavi, men, li ta dwe valab osi tou pou popilasyon sivil la. Li ta dwe valab pou polisye yo, paske la polis, se yon kò sivil ke li ye, se pa yon kò militè, menm lè w wè l gen zam nan men l, le stati di polisye è sivil, il è pasib pa devan lè tribino de dwa komen,

Poukwa banalize lavi d'un kriminèl notwa pozrè tèl pwoblèm? Di mwen. Poukisa le kriminèl notwa ki, nou pa t wè, nou pa konn wè imaj yo? Lè pa egzanp nèg savyen yo kidnape yon moun. Tou vivan y ap met dife sou li, y ap brile de resipyan an plastik, y ap lage goutlèt dife a sou li. Lè yo kenbe yon moun y ap bat li, yo kase tèt li ansanglante pou yo fòse paran l voye lajan. Men, j'ai jamais entendu ces organisations de défense des droits humains intervenir pou di non, nou pa gen dwa fè sa, paske se imen yo ye otan ke moun nou pretann n ap defann ki imen yo.

Ces droits doivent être défendus de façon impartiale. De toute façon, la police, mwen kwè ke l dwe bay rezilta, e pi gwo rezilta popilasyon an ap tann nan men l, Ayisyen an Ayiti, Ayisyen aletranje ap tann nan men otorite polisyè etatik ayisyèn yo, se.

e di ke yo prè pou yo ede misyon miltinasyonal pou pral sove Ayiti a, ke mwen menm rele Misyon Manman Mari Sove m, ke nou tout gen dwa konstate ke pa genyen, poko genyen vrèman rezilta pwoban ke misyon entènasyonal sa kapab apwopriye l kòm yon sètèn satisfechit pa rapò avèk sa yo reyalize nan kad misyon yo an Ayiti. Il fo pa oubliye.

Nan pa ete rekonstwit si vou vle mye, paske yo te di se rekonstriksyon. Ti kras vestij ki rete yo, yo pa dan pil. Ti efò k tap fè pou rekonstwi yo, jodi a gang viv ansanm preske kraze tout. An plis yo atake, yo detwi moun yo moralman, fizikman, paske il y a sèt destriksyon imèn ki se fè an Ayiti dont on ne parle pa.

Paske li difisil, mesye, li ekstrèmman kochmardèsk pou ap gade yon moun ki leve yon bon maten ki pèdi tout sa l te genyen, gen bagay li te konstwi, l fè 75 an ap konstwi, tout pèdi, se pa k siklòn ki kraze l, se pa yon katastwòf natirèl, men se yon katastwòf konkòkte, konstwi, òganize, reyalize par dè frè ayisyen.

Map gade le prezidan du cpt Fritz Alphonse Jean sètènman ki pase de prezantasyon ki te gon pawkou anndan administrasyon piblik lan lè yon nèg te gen pòs poul dirije bank santral pi gwo bank peyi an son moun ki gen aksè a anpil done.

Konsèy prezidansyèl tranzisyon an, nou sur ke gen anpil waj ke l genyen, gen anpil kontak ke l ka itilize. Men sepandan, du 10 au 14 mars, yo revele sa yo genyen kòm plan priyoritè. Se sa yo di wi. Yo gen plan priyorite yo. Yo bay priyorite avèk kisa?

De la jistis, de la sekirite dont on a bezwen, dont on a swaf pou ke anfen nou kapab santi nou kapab mache. E pi, lè kowoperan entènasyono yo kapab vini, e lè sa yo pap vini an mèt e senyè, yo kapab vini vrèman kòm de vrè kowoperan e kòm dè kowoperan yo ap swiv liy direktris ke Leta pral trase ba yo.

Si nou vle nou kapab. Obama te fè kanpay lè l t ap kandida pou premyè fwa kòm kandi kòm prezidan Etazini sou slogan sa, Yes We Can. Nou menm, Yes We Can sa te egziste lakay nou avan Obama. Nou kapab. E Nou kapab la l soti nan rasin nou depi 1803, menm avan 1803.